Hi guys kòman nou ye kòman nou ye jodi a nou sou chanèl Matilda Lerone pou yon nouvo nouvo video video jodi a se story time janm te di nou an mwen pote map pote tout bagay pou nou sou nan sou chanèl la map pote prank challenge konesans plis Story, tout bagay nèt map pote pou nou. Ebyen jodi an mwen vin avèk yon ti story, anvan m antre nan plis detay, map di mèsi, mèsi a tout moun ki abòne avèk chanèl la, and sa ki poko fèl yo, nou mèt al fèl kounya, kounya, e kounya la menm, nou pap regrèt, e m garanti nou sa guys, nou pap regrèt. Map kite nou avèk intro a, epi map tounen back.

Ahh sa annik depi yè sa pase nan tèt mwen m di poukisa m pa esplike nou l nou se fanatik mwen nou se zanmi m poukisa m pa esplike nou ti istwa lan e ke yè m pat gen tan se jodi an mwen gen tan mwen di map fèl pou nou jodi an istwa konnen nou wè ke m di ke mwen te mwen m jou mwen manke soud nou va di sak fè sa eske se vre eske se pa vre ben wi jou sa m manke soud. Manke sou. Istwa dèy pa yon istwa kè kontan li ye, but m ka ri paske bon sa pase, sa pase nan vi m so m asepte li ke gras a Dye m pa soud. Ok, istwa lan, mwen epòk mwen te genyen 13 zan, anfèt mwen te nan vakans uityèm pou m al nan nevyèm. Mwen fè tout klas mwen Collège Marie Dominique Mazzarello, donk mwen te nan Collège Marie Dominique Mazzarello kounye a, nou ka pa vrèman konn non sa, anpil moun konnen l sou non Mè Jakè oubyen Humm soeur Salezienne de Petion-Ville mwen fè de première année à la philo humm soeur Salezienne de Petion-Ville jan anpil moun konnen l ou byen tou bon non an se Collège Marie Dominique Mazzarello humm mwen pat fè NS 4 mwen sa fè m pa di de première année jusqu'à NS 4 mwen di de première année à la philo paske mwen te nan mwen te dernière promotion philo traditionnelle la mwen pat nan nouveau secondaire mwen pat fè okenn NS Depi nan twazyèm mwen fè twazyèm segond reto filo. Ya, brèf. Mwen te nan vakans uityèm pou m ale nan nevyèm e ke nou konnen anbyans lè vakans se rete, gad televizyon. A lepòk potko vrèman gen androyid pou ta di kounya lè yon moun an vakans se ret nan telefòn. Anpi ou fè anpil bagay nan telefòn ou kounya sòti. A lepòk te timoun tou so te gen androyid but li pa t. pa tout moun ki te konn ki te genyen l. A lepòk yo te gen blackberry, but pa tout moun ki te gen android la. Yon jou, yon jou swè, m te nan televizyon, m pa konnen si nou konnen chèz sa yo, yon chèz ki te genyen, li pa gwo, li pa piti, but li ka pran 2 moun, men 2 moun li ka pran se 2 timoun. M pa konnen si n ap konprann egzakteman ki jan chèz la ye. Se te yon chèz blan, men ou ka kouche sou li, ou ka kanpe tèt la, Li vò kote kanpe, ou ka kanpe tèt la, ou ka kouche l tou. Lè w kouche l, ou gen dwa kouche sou li, w ap gad televizyon. Ou mete l nan nivo w vle. Epi w ka mete gon, chèz la te gon ti kousen sou li, se yon chèz plastik blan, mete gon kousen sou li kote w ka kouche. Donk mwen a ti frè m nan nou te kouche sou li, men li se yon moun kòmsi, nenpòt sa l ap fè dòmi gen tan, gen dwa pran l byen rapid. Nenpòt kote l ye dòmi ap pran l. So, li t ap gad televizyon an, dòmi vin pran l. E ke lòt sè m yo avèk lòt ti frè m yo te sou kanape a. Te sou kanape yo, mwen menm mwen te avè l te sou te sou chèz lan. Mwen menm avè l te sou te sou chèz la. Mwen menm avè l te sou chèz la, nou kouche, men li menm dòmi gentan pran l. Nou konnen dabitid menm si nou gen aplikatè, nou renmen etwaye zòrèy nou avèk mèch cheve. Sa se plis pou medam yo paske mesye yo, nou pa gen vreman, nou pa vreman konn gen l nan tèt nou. Men le fè ke medam yo toujou gen pens nan tèt yo, menm si aplikatè a la devan yo a, depi pens nan tèt yo e li a prale pou yo pou yo netwaye zòrèy yo. M pran pens lan pou m etwaye zòrèy mwen jou sa. Mwen m son moun ki tèlman fen an, sa tout moun nèt konnen m son moun ki fen an. Nenpòt sa m gen m gentan wè m mouri. M gentan wè gade, m gentan wè tout nanm mwen pa sou mwen. M gentan wè jodi a m tou mouri. Ok, jou swa sa, mwen annik pran pens lan, m ap etwaye zòrèy mwen byen pwòp. M fè anpil tan ap etwaye zòrèy mwen. Ou wè lè w kòmanse etwaye zòrèy ou pa manm fini paske gon feeling nan etwaye zòrèy la. Ou pa manm fini. Men li menm li kote m nan, jan m di nou chèz lan pa gwo, sa vle di li ka pran 2 moun men moun yo ap kwense. Se pa, ou pap ka layite kò w. 2 moun yo ap kwense. E te mwen menm avè l, nou toulède kwense, nou kole a lòt. Men li menm dòmi ap, dòmi pran l. E ke pandan m ap etwaye zòrèy mwen konsa, Men l ap vire, l ap vire kò l, epi l vire men l. Kounye a, men l al frape nan ti pens lan, ti pens lan antre nan zòrèy mwen. M pa bezwen di nou. Nou wè jan zòrèy sansib kòmsi l ap etwaye, depi pens lan li fon ti antre tou piti, oubyen aplikatè a fon ti antre, yon jan fon, jan l fon mal? M pa bezwen, wè m ap esplike sa la, m gentan santi sa m te santi a. Ya franchman. Pens lan antre nan zòrèy mwen. Pandan lap vire. Ooh. Wè m santi doulè a ti moun. Wè m te di nou ke sa pase lontan but se yon istwa ki pa ki pa bèl, li tris but sa pase lontan ok. Men m annik ap esplike l just m gen sansasyon an, m wè sa m te santi yo. Sorry. Sorry. Ok. Banm konsa pens lan rete mwen gentan fè konsa mwen vap m gentan kouri leve epi m fè konsa pens lan nan zòrèy mwen toujou se sa l te nan nwit timoun se mwen k konn sa m te santi ou wè m kab esplike nou l nou ka pa nou ka wè li dur men nou pap janm konn sa m te santi men se mwen menm timoun ki pou di nou sa m te pran. Nan moman bal antre nan zòrèy mwen, nou wè li ap netwaye zòrèy nou, epi li kòmanse antre yon kote k fon, jan l fè nou mal, donk li pete l. Ooh li bat panse l ta pral Sorry. M pa t panse l ta pral di konsa pou mwen m esplike l non. De panse m ap jis vini m esplike l paske sa pa si lontan, but m pa t panse l ta pral di pou mwen m esplike l. Ok, e ke li antre, m fè konsa, li pa soti. Lè m fè konsa, pens lan pa soti. Mwen kouri leve, m fon, m gentan fon gwo bri, tout moun wè sa m gen, m di men sa k gen, epi manman m te anndan, manman m te gon o oksijene. Eske se o, eske se sa yo konsa yo rele l? Oksijene oubyen oksijene, m pa sonje. M pa sonje si se konsa yo rele l. M rantre, manman m di m vin, manman m pran m, manman m di vini, manman m mete l pou mwen, timoun, oksijeni. Epi tou, lè m di nou l antre a, sant tou kòmanse vide. Sant tou kòmanse vide wi. Li pete tenpan, li pete tenpan san vide. Li pa, bon, li pa t pete tenpan nèt paske apre sa yo m al lopital, yo jis di l te pèse l men pa kòmsi antre nèt, li pa pete l nèt. Li kòmsi Li antre nèt, m vin pa ka, m fè konsa l pa ka swiv, li pa ka sòti. Nan moman m fin fè konsa l pa ka sòti, lè m leve m pa jwenn manman m nan, li vin sòti nan zòrèy mwen. Men, li vin sòti ase san, gade, e kòm si m wè m pèdi zòrèy mwen. Jan bagay la ap vide san, vide san, e kòm si m wè m pèdi zòrèy mwen. M nan li k ap vide, se gade san se vide san ap vide. Menm moman tout rad mwen Gentan benyen avèk san ki sot nan zòrèy mwen. Kounye a mwen pran oksijene a. M kwè li la pou kanpe san. Li vide l nan zòrèy mwen. Hoo timoun. Li pike m. Franchman. Ooh. Sorry. M pa konn e sa sa pral fè m konsa pandan m ap esplike l la. Li pike m anpil pandan l ap mete l nan zòrèy mwen. Li pike m epi pou m vide zòrèy mwen konsa pou san desann. Menm jou swa sa a, mama pa m gentan kouri lopital avè m. Byenke nou konn al epòk peyi a pa te ta jan an. Pa konsa. Pa t jan l ye a la a. Kòmsi w pa ka sòti nan nwit pou ensekirite? Ou pa t ka sòti nan nwit vre paske pou ensekirite men pa t gwo ensekirite sa k gen la. E ke ooh. E ke mwen manman m pa m tou pran machin ak manman m yo tou ale nan lopital. M pa sonje non lopital sa men lopital sa Petyonvil. M pa sonje non li. Petyonvil m pa sonje non l. Nou ale. Lè n rive, manman m te gentan met on koton nan zòrèy mwen. Bon, kwak li met koton, e chak segonn pou n ap chanje koton. Chanje koton, paske yo gentan plen san ap vide sou mwen. Tout kò m mete san. Tout kò m, e on dra m pran, m pase la man, m pase on dra la m pou dra, pou se dra ki pou pran san e pa rad mwen. Lè m rive lopital la, m ale nan ORL, paske yo di nou konsa ke yo pa ka pran ka a, yo pap ka pran ka la, se nan lopital lavil, lopital ki spesyalize l.

Avèk zòrèy mwen plen san, m tounen lakay mwen. Nou konnen zòrèy, menm si w mete yon medikaman nan zòrèy ou, li reponn nan bouch ou. Nou konn sa? Donk ki vle di ke m pa ka manje. M pa ka touse. M pa ka ri. Tout pale m pale nan zòrèy mwen reponn mwen. Tout sa m fè nèt reprann mwen nan zòrèy mwen. E zòrèy la ap bay san. Zòrèy la ap koule san, koule san, koule san, m pa ka manje. Nan demen si Dye ve, granm maten, manman papa m leve yo mennen l yo kouri lopital avè m ankò al nan lopital anba lavil la. Lè nou rive, lè nou rive doktè an gade, doktè a di ke bon kwak doktè ap gade se san zòrèy la ap bay, li te mete yon bagay pou kanpe san nan zòrèy mwen, li mete yon bagay men kwak sa san te toujou kontinye ap koule jan l t ap koule a. Epi, li pon, li netwaye zòrèy mwen avèk yon bagay, epi li tenpan an pa gen tan pete. Li, si m te kite l antre pi fon anvan ke m te desann li an, li t ap pete tenpan an. E, men le fè ke m, lè m fin leve tèt mwen an, m gen tan fè konsa, malgre l te difisil. Malgre l te difisil pou mwen pou l te sòti, m te rete konsa, konsa, konsa, li vin arive sòti. But. Li pa gentan pèse paske tout san sa e anndan l lap soti. San lap bay la e nan zòrèy mwen lap soti. Bon te di se pa tenpan pa gentan pete, li netwaye zòrèy la, netwaye zòrèy la, li banm plizyè medikaman, li bay randevou, mwen mete medikaman an toutan, menm fè pliz, m fè apeprè 2 semèn m pa ka manje. Nou konnen depi m manje m pa ka vale, nan zòrèy mwen l reponn, map mache bouch mwen ap. Nan zòrèy mwen lap reponn li pa m pat ka manje, zòrèy la fè m mal, li banm tèt fè mal. Nou konnen nou pa konn wè dèfwa nou gen tèt fè mal tout bò sa fè nou mal. E moun li wè bò bò sa se te zòrèy sa l te ye. Nou wè bò sa e kòm si m te santi ke yo mèt retire li ale avèk bò a. Zòrèy mwen ap fè m mal. Tèt mwen ap fè m mal. M pa ka manje. Depi m fè gòj mwen fè m mal. M pa ka touse. Depi m touse li reprann mwen nan zòrèy mwen. Timoun! Move moman m depase wi. Timoun depase yon move moman frèchman. Depase yon trè move moman. Yon move moman m depase. Wi, kounya la, yo ban m medikaman, manman m t achte pate pou mwen. Lè mwen wè m pa ka manje manje ki twò lou, bagay sa, mwen achte ti pate, nou konn ti pate ki gen nan makèt yo. Manman m t al nan makèt ki bò lopital la paske doktè a te di fò m manje kanmenm. L achte pate, men m te pèdi anpil san nan zòrèy mwen, te bay anpil anpil anpil san. L achte pate mwen, l achte jumeks pou mwen. M pa fouti bwè, m pa fouti manje. Imajine w m fè de semèn m ap bwè ti gout dlo, m pa ka bwè anyen menm. M pa ka manje, m pa ka bwè. Franchman. Gras a Dye, tèl pa pa pete. Aprè, m vin reprann mwen, bon reprann, petèt aprè on mwa. Men jiska prezan, zòrèy ke m, ki zòrèy sa a ke m de, ki te ba lan, pi byen tande ladan ke sa. Paske yo te netwaye, m pa konnen si se paske yo te netwaye l byen, yo te netwaye l anpil bagay, yo te mete anpil bagay anndan l pou netwaye tout bagay sa yo. Pou tout kras san te ka sòti nou konnen li te gen anpil san pou tout kras san te ka sòti yo te netwaye l anpil e sa fè gen lè ladan vin plis tande men lè ke tout mal la mwen m kite lopital la lè m kouche sou yon zorye se chak segonn pou sak zorye a ap chanje wi dèfwa mwen mete yon gwo tach yon gwo sèvyèt pou m mete anba tèt mwen pou lè zorye la ap bay san m annik mete tèt mwen konsa se san k ap vide san vide tankou se dlo timoun franchman San vide tankou se dlo se konsa lap ponpe san se pa ti kale ti san humm epa ti kal san non epa ti tak san tèk tèk san pi san kap vide gade zoyate plen san nèt se manje ap fè manje mte gen marenn mwen marenn mwen an marenn mwen te konn ap fè manje mete bouyon nan bouch mwen Manman m ka fè m manje l bay nan bouch mwen tèt mwen te konn ap fè mal anpil m paka dòmi m paka manje m paka bwè anyen tèt mwen ap fè m mal zòrèy mwen ap bay san ooh aprè yon mwa aprè yon mwa tou lekòl te prèske ouvè so m te vle pou m te reprann mwen depi avan lekòl te ouvè so m fè anpil efò m ap chèche yon jan pou m manje manman m se te bouyon soup paske m pa t ka kraze twòp bagay se te bouyon soup m ap bwè toutan. M bwè ti ju jiskaske m vin reprann mwen nèt. Men zòrèy la, jiska prezan zòrèy la toujou rete li menm. Li ladan m tande pi byen jiska prezan. M pa konnen si se paske yo te netwaye l trè byen ki fè ladan m plis tande pi byen kounye a. Epi apre sa, m te fè yon bout tan m pa janm netwaye zòrèy mwen avèk ti pens ankò. M te pè ti pens. Depi m wè ti pens, m tire jete. Menm nan tèt mwen, nou konnen depi nan tèt mwen m gendwa gen ide rale l pran l met pou m netwaye zòrèy mwen. Menm nan tèt mwen, M pa pran paske m son ti moun ki tèlman fen an M son moun ki fen an anpil tout moun nan ha mwen konn sa gade jou swa sa gade m santi se mouri m mouri ti moun M tou di sa va apresa yo anmède m tou lakay mwen men Apresa moun lakay mwen tèlman anmède m m resi mouri m di gade on bagay m annik gen m tande m resi mouri ti moun deja wè m resi mouri m rete hoo m ap kriye m resi mouri wi mouri mouri m toujou mouri m tèlman fen an. Gade mwen t la m resi mouri m resi mouri m resi mouri Men epa fòt mwen se doulè lan tèt mwen ap fèm mal nou ka wè sa map di nou an men Fe lap poupe san em pa renmen wè sa. Wè de je m oblije fèmen m pa kapab. Pa kapab ti moun. So, depi w sa vek sa depi yè, m di map vin esplike nou sa men gras a Dye, zòrèy mwen pat gentan te fè pat gentan pete, yo te gentan netwaye l, tout san sòti e ke aprè on mwa, Vin kòmanse reponn mwen nòmal, m ka manje byen, m ka bwè. Men m te vin, jan m di nou an, m te vin rete yon lè, m pa ka wè ti pens. Men apre sa, apre kèlke tan, nou konnen sa te pa, sa te fè anpil tan, l pase anpil tan. But, apre yon ti tan sa vin pase e ke m manje nòmal, Sa vin pase ke pens lan kounya m ka sèvi avè l. Fè atansyon, fè timoun yo fè atansyon tou. Lè, lè, pa ekzanp m konn wè timoun, jiska prezan m wè timoun ki tou, tou piti ap pran ti pens netwaye zòrèy yo. Li pa bon timoun, li pa bon. Li pa bon. Nenpòt moun ki frape w, li kapab bay zòrèy ou. E li pa fasil, li di anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Fè atansyon avèk timoun yo, pa sèlman timoun, nou menm tou, paske nou gen dwa netwaye zòrèy nou pa wè kouton moun ap sòti, moun nan frape nou, Epi sa n tande a rantre nan zòrèy nou. Se vrèman frajil, li frajil anpil. Li frajil. Paske aplikatè an, lè w ap fouye l nan zòrèy ou, nou konnen li rive yon kote, li rèd. Sa vle di distans pou moun nan gen tan fouye l konsa, li gen dwa fò malin pa kontre nèt esito l pi long. Men imajine w ti pens lan ki piti, w ap fouye l nan zòrèy ou, e ke li fen, donk yon moman pou yon moman l antre. Menm ou menm lè w ap netwaye zòrèy ou, si w met zòrèy ou konsa, w ap netwaye l, li ka antre. Men swa fè atansyon tou l ka antre, si mon chak oubyen mon te swe, mon te glise, li ka antre. Donk fè atansyon silvouplè paske se yon move eksperyans ke li ye. Konsèy m ap ba nou, pa kite timoun yo netwaye zòrèy yo avè l paske nenpòt lòt timoun ka annik frape yo epi sa rantre nan li rantre nan zòrèy yo. Tout sa ka rive tout moun donk fè atansyon paske se pa yon bagay ki fasil menm menm menm menm. Li difisil. Li frajil, li difisil. E sitou kounye a jan Ayiti ye la, pou yon bagay konsa ta rive yon moun, ou pa ka al lopital, nou konnen jan sitiyasyon an ye, ensekirite, si e nan nwit menm, m pa bezwen di w, w pap menm pran chans pou al lopital nan nwit lan. So, pliz, eseye jere sa avèk timoun yo, eseye jere sa avèk lòt moun, ke nou konnen, lòt moun nou konnen ki renmen fè sa, e ke lè, e ke nou menm tou, lè kòmsi nou wè yon moun ap fè sa, pa, eseye pa frape l, paske mwen t frape w, frape l, sitou si moun nan pa wè w, si moun nan pa wè w epi w, epi w annik ale, si moun nan pat konn si w te la, e di w wè l nan lari, oubyen, bon, sa moun pa fè nan lari, twale zòrèy nan lari moun pa fè, petèt ke moun nan lakay li epi w annik, li pat konn si gen moun la, epi w annik parèt sou li vap, epi w frape l, li sote, Lè nou soti a ka tou antre nan zòrèy li so fè atansyon silvouplè. Donk nou se zanmi nou se fanatik mwen nan video sa m tou pote yon ti konsèy pou nou fè atansyon pa kite sa rive nou paske li pa fasil lè sa l te ye nan yon bon moman Ayiti sitou kounye a jan Ayiti ye an nou pa ka nou konprann sa m di nou an ou pa ka soti akoz ensekirite si l aswè ou pa ka soti akoz ensekirite an So fè atansyon silvouplè. Donk map di nou mèsi, mèsi a tout moun ki abòne avèk chanèl la paske se la videyo a fini e la ti istwa lan fini. Map vini avèk lòt story pou nou, lòt bagay ki rive m tou. Map vini avè yo pou nou donk map di nou mèsi, mèsi a tout moun ki abòne and sa ki poko fèl yo ann al avèm nou mèt fèl kounya, kounya e kounya la menm nou pap regrèt e m karanti nou sa nou pap Pataje l avèk zanmi nou, avèk fanmi nou paske jan m di nou an, jan m ba nou konsèy lan, m panse ke konsèy sa ap itil yo e istwa lan tou ap motive yo tou pou yo pa pou yo pa nan pase pens nan zòrèy yo. Pito yo pase plim pou jan nou konn fè l la, yo pa pase pens lan nan zòrèy paske plim pou l an bay ki fen li ye donk menm si yo ta pouse l li pa fè anndan zòrèy ou anyen. So, nou mèt di yo sa, pataje videyo a, like, comment epi. Abone! Merci ankò, merci nap wè byento nan yon lòt video.